Dosye Michel Martelly, anpil pawòl ap sikile nan peyi Dayiti, anpil pawòl ap pale, kòm kwa peyi Etazini ta mande Michel Martelly pou ta kite teritwa a avan 19 fevriye 2026. Anpil moun ekri nou pou mande nou kisa bagay la ye, ebyen rete la, nan emisyon sa a nou pral pèmèt ou konprann kisak genyen nan dosye sila a, èske bri kap kouri nan lari yo, Eske yo se verite? Eske yo se manti? Jan sa te anonse, Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an lanse yon dyalòg nan Otèl Montana jodi an ki se dimanch premye fevriye. Gen plizyè pati politik ki reprann prezan. Nou te kapab remake byen bonè prezans Leslie Voltaire avèk Le Edgar Leblanc Fils 2 konseye prezidan sa yo ki yo menm rete tèt dwat sou òganizasyon yon dyalòg avèk plizyè pati politik pou yo kapab konnen nan men kiyès y ap kite peyi an aprè le 7 fevriye 2026. Dosye tps nan lakou Etazini, plis pase 350 mil ayisyen riske pèdi estati pwoteksyon. tanporè ki pèmèt yo travay e rete legalman nan peyi Etazini. Komisyonè Marlène Bastien ki tap entèveni nan yon radyo pale sou anpil espwa ki genyen pou ke yon jij nan lakou peyi Etazini ta ka deside an favè tps lan. Men gen anpil sispens nan mitan kominote ayisyen an ki ap rete tann jij Ana Reyes nan Washington ki li menm ta dwe rann yon òdonans jodi dimanch lan oubyen demen lendi a pou pita. Desizyon jij la enpòtan, menm si li pa ka deside dirèkteman sou avni dps lan, men desizyon li an enpòtan. Anndan emisyon sa a, n ap gen pou n tande Madam Lakomisè, Commissioner, Marlène Bastien ki ap pote detay. Ayisyen ki ap viv nan Eta Ohio, presizeman nan vil Springfield, dwe atann yo semèn sa a avèk yon operasyon ajan federal yo ICE ap apre ke ekspirasyon tps lan fin rive N ap pale de 3 fevriye 2026. Ayisyen sa yo ki abite nan zòn Springfield, Ohio, dwe atann yo avèk yon ogmantasyon de operasyon ajan federal yo ice apre ekspirasyon tps lan 3 fevriye 2026. Vil sa ki rele Springfield, Ohio, li genyen plizyè milye Ayisyen k ap viv ladan l. depi yon bon bout tan e ayisyen sa yo pa janm sibi ak avèk move pawòl rasis de anpil moun sitou de administrasyon amerikèn ki la a. Nou pral ba w detay e nou pwofite voye yon mesaj pou tout moun k ap vin Springfield pou n mande yo si w pa bezwen pa sòti rete fè atansyon pou pwoteje tè nou. E pou n fini medam e mesye ankò yn fwa kesyon revokasyon Alix Didier Fils-Aimé a kontinye kenbe aktyalite a e fwa sa se mèt Samuel Madistin ki li menm pral ba nou yon ti pwendvi sou sitiyasyon sila. N ap di tout moun mèsi pou le fèt ke w toujou branche e konekte sou Allo Melo Magazine, nou kontan rantre lakay ou jodi an ki se dimanch premye fevriye 2026, yon mwa tou nèf ki fenk kòmanse. e defi yo nan peyi Dayiti pa chanje, batay politik la konplike, Alix Didier Fils-Aimé revoke, KPT a pa vle lage cha a, n ap tann ki sa k ap fèt pou 7 fevriye. N ap salye tout moun, byenvini, si w potko abòne abòne e pa bliye pataje emisyon sa tout kote, kite ti like. anba video sa a, voye ti flè, voye ti kè nan kòmantè lan si w renmen travay k ap fèt lan, ann pataje ansanm pou plis moun kapab gade video nou yo. Dosye Michel Joseph Martelly, ansyen prezidan ayisyen an medam e mesye okipe aktyalite a nan peyi Dayiti, gen anpil detay, anpil pawòl k ap pale, gen vrèman anpil dosye k ap pale sou kesyon Michel Joseph Martelly an nan peyi Dayiti jodi an. Eske Michel Martelly sipoze kite peyi Etazini avan 19 fevriye? Deklarasyon sa yo, alanpil sa yo nan aktyalite a nan peyi Dayiti, vini apre direktè rnddh lan Pierre Esperance deklare ke peyi Etazini mande Michel Martelly pou kite Etazini avan 19 fevriye 2026. Lè nou menm nou fè rechèch nou, lè n al chèche enfòmasyon ki lye avèk dosye sila, nou tonbe sou Michel Martelly ki gen pwoblèm avèk peyi Etazini e ki anba sanksyon peyi Etazini depi mwa dout 2025 ki sot pase a kote ke Etazini te mete Michel Martelly sou sanksyon. Men Michel Joseph Martelly toujou rete nan peyi Etazini Damerik. Men antre mwa dout 2025 e jodi a ki se premye fevriye 2026, eske genyen evolisyon nan dosye sila? Lè nou fouye nan tout sous ki genyen ke l te rapò nan tribinal, ke l te public report ki ta sipoze genyen sou tout ayisyen ki gen, sou tout moun ki gen pwoblèm avèk lajistis oubyen ke lajistis ap travay sou yon ka pou yo. Ke l te, lè nou kontakte fanmi Michel Joseph Martelly, lè nou kontakte zanmi Michel Joseph Martelly, Lè nou kontakte de zotorite konpetant e enpòtant sou dosye sila, yo di nou jiske la pa genyen okin evolisyon nan dosye sila. Se ki e sèten, Michel Martelly, sanksyon ki te pran kont li yo an Out 2025, jiska prezan yo toujou mentni e se petèt rezon sa yo ki eksplike ke Michel Martelly se pa yon atis ke w wè tout tan sou sèn Ozetazini, ke w pa wè tout tan tou ki o devan de la sèn, jan ke li te konn ye dan le tan. Donk se akoz de sanksyon sila yo. Men fòk nou soulinye pou ou ke an desanbre 2025, Inyon Ewopeyèn li menm ta pral rantre nan jwèt la tou, kote ke li ta pral e mete Michel Joseph Martelly sou sanksyon. Men o moman ou nou pawlon medam e mesye, pa genyen okoun evolisyon nan dosye sila yo, nou sèlman kapab aprann e konnen e se enfòmasyon sa ki verite a ke Michel Martelly è bèl e byen sanksyone par Lèzetazini d'Amerik e Linyon Ewopeyenn. Men kanta enfòmasyon ki ta fè kwè ke Michel Martelly dwe kite Lèzetazini avan le 19 fevriye, selon enfòmasyon ke nou rekeyi oprè de fanmi Micky, oprè de zanmi Micky, oprè de otorite konpetant sou dosye a, yo di ke yo menm yo pa gen enfòmasyon sa, yo pa konn bagay konsa, yo pa konn dosye sa, pa gen bagay konsa. Kidonk, Nou menm, etan done ke Pierre Esperance lè l t ap fè deklarasyon an, tande byen, paske nèg yo nan peyi an, yo, paske fòk nou konprann ki jan peyi Dayiti fonksyone. Gon sistèm nan peyi Dayiti k ap fabrike fos enfòmasyon. Gon laboratwa nan peyi Dayiti k ap, k ap fè tout efò k posib pou manipile enfòmasyon an nan sans pa yo. Jodi an gon batay politik anndan peyi Dayiti. Je ne sais quoi ki kote l soti, nan semèn ki sot pase la yo, gen yon sèl van ki monte sou rezo sosyal yo kote ke gen anpil jèn timoun vrèman sou tiktok sitou ki ap pale e ki ap pale de byen de Michel Joseph Martelly. Lòske bagay sa yo ap fèt, mwen menm di nou sa, emisyon sa se emisyon ki pou pèmèt ou konprann. N ap fè w konprann. Donk, gon vag de moun sou tiktok ki reklame Michel Martelly kòm prezidan. Anpil moun mande si yo fou, ki jan bagay la ta ka ye la a, kòm si, kot peyi nou gen la, yon peyi ki fin kraze epi pou nou ta pran Micky ankò. Men de fèt, yo te lanse yon mouvman konsa sou tiktok. Mentnan lè mouvman an lanse, li, ou vin rann ou kont ke Michel Martelly, Bò kote lajenès nan peyi Dayiti li ekstrèmeman popilè e ekip k ap fè politik nan peyi Dayiti an, ekip sitou ki kanpe anfas Michel Martelly an, yo dwe jwenn yon fason pou yo kontrekare sa. E se nan sousi pou yo kanpe anfas sa k ap fèt sou TikTok lan ke w jwenn Pierre Esperance kòmanse avèk deklarasyon sa. Misye fè deklarasyon an nan maten e nan aprèmidi ou jwenn AyiboPost ki se menm ekip lan, Yo kontinye avèk yon lòt repòtaj sou Michel Joseph Martelly. Donk se yon fason pou m eksplike w ke gon laboratwa nan peyi Dayiti ki la pou fabrike de enfòmasyon pou yo kapab manipile lopinyon piblik pou fè w konprann yon bagay menm si sa y ap di w lan se manti men y ap eseye fè w konprann li kanmenm. Yo itilize pratik sa anpil anndan peyi an, yo fèl pou yo te detwi karaktè Jovenel Moïse, yo fèl avan yè la a pandan ke Alfred Metellus presite kòm moun ki ta ka ranplase Didier Vesime kòm PM, yo fèl kont Alfred Metellus pou yo di w ke Alfred Metellus son move moun Se konsa Alfred Metellus te kese 25 milliards de goud pou nèg nan KPT. Donk son pakèt moun ki pa teni kont de zòrèy ou ki pa teni kont de e kijan ou ta sipoze enfòme anndan peyi an ki deside pou bay manti. E misye tèlman konnen ke fòk li fon jan poul defann tèt li si 19 fevriye rive e ke Michel Martelly pa nan peyi Dayiti, misye di w ke si ekip avoka Micky yo ta fon bagay posibleman ke Miki kapab rete Ozetazini. Donk sa son fason pou l mete yon baliz, pou l mete yon baryè, pou si nou pa ta wè Michel Martelly desann nan peyi Dayiti, lè sa nou ta ka di ke misye te di ke si avoka yo fon bagay. Men medam e mesye, zanmi fanmi Alo Melo Magazine, ou menm kap gade e tande, nou fè w konnen, Nou chèche, nou fouye, nou rele moun pou n rele, nou rele moun enpòtan, jiska prezan pandan n ap pale la a, yo di nou dosye sa a pa gen anyen pou wè avèk verite, dosye sa a pa gen anyen pou wè avèk reyalite. Nou menm nan Alo Milo Magazine n ap kontinye chèche pou ou pou n kapab pote verite sou tanbou pou ou depi w ap tande emisyon sa a. E sa k fè n mande w abòne pou w pa janm rate okenn nan emisyon nou yo. Bon, dosye tps nan lakou Etazini. Genyen plis pase 350 mil ayisyen ki riske pèdi estati pwoteksyon tanporè ki pèmèt yo travay e rete legalman nan peyi Etazini Damerik. Gen anpil sispens jounen jodi a nan mitan kominote ayisyèn nan, gen anpil moun ki ap rete tann jij Ana Reyes, rann òdonans li nan lakou Washington DC, kapital peyi Etazini, swa jodi dimanch lan ou petèt demen lendi a pou pi ta. Jij la gen pou rann òdonans li e selon tout vrèsanblans, ta sanble ke jij lan kapab pran yon desizyon e ki kapab e mande gouvèneman an pou ka mete fen reyèlman avèk estati tanporè tps pou Ayisyen yo, paske peyi Dayiti pa ranpli kondisyon pou kapab swa resevwa moun, etc. Donk fòk mwen di w ke sitiyasyon an reyèlman konplike, gen anpil presyon nan peyi Etazini Damerik sitou pou imigran. Nan vil Minnesota, ajan federal yo ap fè dè operasyon de trè grand anvergure ki kite bouch. ki kite move gou nan bouch anpil moun, e pandan semèn nan Ayisyen ki ap viv nan vil Springfield nan Ohio yo kapab wè yon enpòtant operasyon 2 ajan federal yo ice apre le 3 fevriye ki se dat dekspirasyon stati tanporè plizyè milye Ayisyen kap viv Ozetazini. Vil tankou Springfield nan Ohio son vil ki plizoumwen loje genyen ladann omwen yon 10 mil Ayisyen. Donk, ki modèl operasyon k ap vin fèt, ki kantite ajan ki pral deplwaye, enfòmasyon sa yo pa piblik, sèlman gouvènè eta Ohio a, Mike DeWine, li menm, li pale, li mande pou tout moun rete pridan, e ke li okouran ke gen yon enpòtant operasyon k ap vin fèt nan vil Springfield, Ohio, e sitou target lan, moun ke y ap vin chèche, se sitou Ayisyen ki anba stati tps ki yo menm stati yo pral fini aprè 3 fevriye kap vini la. Gouvènè la kontinye pou l di li estime ke se yon erè gouvènman federal lan fè kote ke li deside pa renouvle stati tps pou Ayisyen. Nap raple ke Mike DeWine li menm se yon gouvènè anndan se gouvènè eta Ohio ki li menm toujou genyen de trè bon rapò avèk Ayiti, sitou ke nou konnen dan le pase ke li te konn desann al ede, al fè charite nan peyi Dayiti. Donk, Komisyonè Malienne Basne, li menm ki se yon aktivis politik, yon Ayisyèn ki gen anpil respè nan kominote Ayisyèn nan nan peyi blan an, nan peyi Etazini, Li menm li tap pale sou dosye sila a, map envite nou tande l kap pote presizyon kap pèmèt nou konprann kisa bagay la ye. Mobilizasyon an fèt a diferan nivo, kòm ou konnen m se yon komisè elu ki reprezante diferan vil nan Miami, ebyen mobilizasyon pa nou an fèt sitou avèk lòt ofisyèl, manm kongrè yo e tou, men genyen òganizasyon mwen te fonde Family Action Network Movement kap kowòdone.

Yo envesti, yo enjekte nan ekonomi Etazini an e yo kontribye 5 pwen 2 milya an taks menm lè lè yo retrete yo p ap gen aksè a e lajan sa yo paske yo konnen ameriken ki retrete lè yo retrete yo gen yon lajan k ap vin jwenn yo pa vre pou yo ka kontinye viv ebyen Pou moun ki gen tps yo, Ayisyen ki gen tps yo e lòt gwoup yo tou, yo pa gen aksè a lajan sa paske lè yo gen tps, gen yon seri de benefis yo pa gen aksè a yo. Men yo kontribye de fason trè trè enpòtan nan ekonomi peyi Etazini a. Donk se sa k ap fèt. Ebyen gen yon travay tou, m te pale avèk ofisyèl yo k ap fè travay yo e m te pale de diferan òganizasyon kominotè yo k ap fè travay yo. Men gen biznis yo tou e sa vrèman.

Ke l se repibliken, ke l se demokrat, yo pa janm vrèman vle gen yon politik ki ka vrèman ede Ayiti soti nan twou kote l ye a. Donk, se sa k fè nou toujou di nou menm, se pa prezidan sa yo, e m pa ka fè diferans. Gen moun ki ka di tou, prezidan Donald Trump, li pote mwens atansyon a Ayiti, kontrèman avèk prezidan. Demokrat yo, e kap bay, kap, kap, ki kap envesti, kap antre nan tout pawòl, kap dikte tout sa kap fèt nan peyi Dayiti, e dikte sa yo pa reyèlman ede peyi an paske yo, yo, yo alye yo avèk yon seri de swa fo lidè nan peyi an ki pa pran responsablite yo. pou yo vrèman devlope yon strateji pou retire Ayiti kote li an, sitou Ayiti yon peyi ki gen anpil chans, se yon peyi ki rich, yon peyi ki gen anpil chans, paske yo gen yon dyaspora ki toujou ki prè e dispoze, ki gen anpil anpil resous, anpil kapasite pou ta ede peyi an. Men, m pa kwè ke, ke se prezidan an se repibliken ou demokrat, li gon, li ka reyèlman jwe yon wol two eminan an Ayiti. Eben, se moun ki ka jwe wol la, se bon jan lidè ki responsab ke nou pa genyen, nou gen lontan n pa genyen, nou pa janm genyen, pou m ta di sa. Pou reyèlman mete peyi an an premye, pou konprann ke tout narativ k ap fèt sou peyi an, fè moun yo konprann peyi yo pòv, fè yo konprann se nan lòt peyi pou yo ale, fè yo pa kreye kondisyon pou Ayisyen rete nan peyi l, sitou yon peyi kote majorite moun yo se jèn, se yon peyi ki rich. Si w gen yon peyi majorite moun yo se jèn, e Ayiti se youn nan peyi, daprè rapò yo, Majorite moun yo se jèn, ebyen se yon peyi ki rich, men se yon peyi ki rich an resous tou, se yon peyi ki bèl, pa gen peyi ki pa gen peyi ki pi bèl pase l nan karayib la, men yo fè nou konprann li pòv, nou pa ka fè anyen nan peyi a, epi nou gen yon seri de lidè tou ki pa reyèlman reprezante nou e nou swete. Wendel, Mwen swete, mwen swete yo pa, m konnen gen Ayisyen k ap di o nou deja genyen, enben nou, nou, nou prepare nou pou nou genyen, men konsa tou ou pa janm konnen, ou pa janm konnen paske e pwosè a li, li te, li te entwodui le 14 mars 2025, nou ka jwenn, nou ka tande, nou ka gen desizyon jij lan jodi an, lendi au plus tard. Nou pa konnen, nou pa konnen. Nap prepare nou pou pou le mieux, nap prepare pou le pire, nou espere le mieux, nou espere le mieux. Men nou swete ke swadizan konsèy kap dirije Ayiti an pa fè konprann ke yo ka resevwa moun yo. Paske o kou dè zan, o kou dè zan, yo toujou mete baton nan wou efò nap fè pou pwoteje dwa resòtisan ayisyen yo Ozetazini. Lè nou menm nap batay Ozetazini pou nou di pou yo pou nou pou nou Mete presyon pou administrasyon Etazini, repibliken ou demokrat, respekte dwa Ayisyen, resòtisan Ayisyen Ozetazini, yo menm yo deklare yo, paske yo konnen gen lajan k ap vin nan men yo, m pa konnen pou ki rezon yo deklare yo, yo ka resevwa moun yo, alò ke bon travay m te konn ap fè avèk Inivèsite Miyami, Klinik Dwa Moun nan Inivèsite Miyami, kote m al Ayiti, m ale sou teren an pou m al wè kòman. Depòte yo ap viv. Yo viv nan sitiyasyon de deplorab. Men yo pa menm gen wont nan figi yo okou dèzan. Yo swadizan di yo, m pa konn si se pè yo pè moun yo, men gen anpil rapò ki montre se paske lè yo voye moun yo ale gen yon lajan k al jwenn gouvènman men kounye a pa gen gouvènman vrèmanvre. M swete. Lè yo rele yo, si yo ta rele yo, paske pou yo pran desizyon, pou administrasyon Trump lan pran desizyon sou sati pwoteje a, yo dwe kominike avèk yo, yo an kominikasyon dirèk avèk Depatman Deta ke m te rankontre avèk yo, e Washington mwen ye la, men kèlke semèn de sa m te rankontre avèk yo, yo rankontre avèk anbasadè. ki reprezante peyi a ki nan peyi dayiti yo yo pale avèk gouvènman ayisyen ya yo pale avèk gouvènman ayisyen kounye a piske ofisyèlman nou pa gen dèt donk m swete ke banm banm fini pou m di m swete ke m swete ke yo pa yo pa m pa kwè m pa kwè sa ap fèt paske m pa wè ki kote ayisyen sa yo si yo ta depòte yo kote yo prale bon e non nan mande nan mande 3 bagay nan mande releziyasyon an nan mande ekstansyon an. Ekstansyon an, bon, le plus souvent, depi Statut protégé an te bay, yo te chwazi Ayiti pou Statut protégé an, se toujou 18 mwa. M panse ke si yo fè l, y ap fè l pou 18 mwa, nou espere plis, nou espere plis, paske n ap travay avèk kèk manm Kongrè k ap konsidere diferan mezi. Men, nou gen yon kanpay. Konsèy Fanm Ann Aksyon gen yon kanpay l ap kowòdine depi dèzane pou yo ta chèche jwenn yon stati pèmanan bay moun sa yo stati pèmanan paske kòm mwen te di l nan entèvyou yè a anpil nan moun sa yo yo plis ameriken ke apple pie yo ameriken paske m ap m ap di w moun nan ap viv depi 1988 yon medsen k ap viv k ap viv depi 1988 yon enfimyè yon moun sa yo se ameriken yo ye eksepte ke yo gen stati pwoteje donk. Li enpòtan pou Kongrè nan gen yon kanpay paralèl pou wè si Kongrè ta ka bay moun sa yo stati pwoteje. E se yon kanpay k ap kontinye. Vwala, nou t ap tande Komisyonè Marlène Bastien, ekskize, Komisyonè, Komisè, si n ap pale kreyòl, Komisè Marlène Bastien, li menm ki trè enplike nan batay pou pèmèt ke Ayisyen. kapab nan batay pou respekte dwa imigran nan peyi Etazini, e sitou kòm Ayisyèn, sitou dwa imigran Ayisyen yo pou yo kapab respekte e benefisye sèten benefis lòskilè kestyon de benefis sitou e kestyon imigrasyon. Donk Ayisyen nan peyi Etazini kap pase yon moman difisil, jan nou di l lan, apre le 3 fevriye, anpil operasyon, nou fenk aprann ke majistra New Jersey a li anonse tou ke Ice, ajan federal yo, ap gen pou debake nan New Jersey pou yon enpòtant operasyon apre le 3 fevriye 2026, menm jan sa prevwa pou fèt nan vil tankou Springfield, Ohio, Columbus, Ohio, Dayton, anpil kote. Vrèman, sitiyasyon an difisil pou imigran nan peyi Etazini. Nou swete tout moun rete vijilan, rete vijilan, kolabore lè sa bezwen, kopere lè sa bezwen pou evite ke sa ta pi grav. Donk, se yon sitiyasyon ke n ap swiv de prè, paske sitiyasyon sa ekstrèmeman difisil, Ayisyen ap pran kanntè lontan e pou rantre nan peyi Etazini, e malerezman, e nou menm ki gen lapo nwa, nou fò souvan pa fin twò byenveni nan peyi sa, nou souvan ap viktim de pwopo rasis, E yo toujou priyorize de lòt nasyon sou nou. Donk, e si nou sonje byen, se depi le 6 novanm 1986 ke Ronald Reagan li menm li te pran desizyon a lepòk pou te kapab eseye rezoud kriz migratwa ki t ap ravaje Etazini. Li te eseye bay yon amnisti pou te kapab pèmèt tout moun a lepòk ki pa t genyen papye te vin legal, vin gen yon kat rezidans ki te ka menm pèmèt yo vin genyen sitwayènte amerikèn. Donk, sa se deja 40 lane depi sa te fèt, èske n kapab espere yon bagay konsa jodi a? Nou pa konnen, n ap suiv toujou. Ann rantre ann Ayiti, Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an òganize jodi a ki se dimanch premye fevriye 2026, yon dyalòg nan Otèl Montana avèk plizyè pati politik. Nou kapab remake prezans Moïse Jean Charles anndan reyinyon sila a, kpt a ki li menm deside pa rantre nan lojik caricom nan e yo deside ke se yon solisyon alayisyèn ki sipoze pran avèk kriz sa kap dirije peyi Dayiti jodi a. Donk nou konnen ke Didier Fils-Aimé, Laurent Saint-Cyr yo menm yo resevwa sipò de la kominote entènasyonal, pou yo kapab rete nan tèt peyi a kòm prezidan e premye minis aprè le 7 fevriye 2026, men KPT a li menm li deside pran yon lòt wout, yo deside pran dyalòg avèk plizyè pati politik ayisyen, donk pandan semèn nan, mèdam e mesye, nou kapab rete tann pou nou gade kisa Ki ap soti nan mitan dyalòg sa a, eske ap gon desizyon arete e ke se desizyon sa a ke nou pral adopte apre le 7 fevriye 2026. Semèn sa a, sitiyasyon an ap konplike, batay politik la l ap kontinye pran volim nan peyi Dayiti, ou gen enterè pou rete abòne e konekte sou Alo Melo Magazine pou kapab konnen e konprann tout sa k ap di e tout sa k ap pase. Genyen Samuel Madistin ki retounen sou revokasyon Didier Fils-Aimé a. e misye ankò yn fwa fè konnen ke kapete a nan bon dwa pou mete de kote Didier Fils-Aimé. Lè w gen 2 moun ki nan konsèy prezidansyèl la ki ap konpòte tèt yo kòm 2 senp ti raketè tankou devan DGI ki nan kòripsyon tout tan, pa egzanp yo pou rakonte w ke Bahamas gon yon konsila ki ta abitye gen 8 moun epi nèg yo vini yo met 35. Se gouvènman bahameyen an k ap rele wi pou di non se pa posib bagay konsa. Donk ou genyen yon sitiyasyon tout jounen nou ap site nan eskandal finansye, nan kòripsyon. Donk ou gen yon, yo pa respekte tèt yo, yo pa diy de respè, moun yo pa respekte yo. Men diplomat yo. Pandan yo gen pwoblèm, yo ka gen pwoblèm avèk moun sa yo ki reprezante Leta a, men yo pa gen dwa pou yo ap gen yon konpòteman, yon atitid ki reprezante yon mank de respè pou Leta. Pa egzanp, sipoze ke ou gen KPT a pran yon rezolisyon, li di li revoke Premye Minis lan.

Rezolisyon an pran, li gen yon sèl misyon, se transmèt li. Li pa gen yon dwa de veto sur la résolution, sur le vote de l'Assemblée. Paske le Conseil Présidentiel son antite administrative kolegyal. Donk se ki desizyon ki pran ladan, se majorite ki pran. Donk lè majorite a pran. Le coordonnateur doit se soumettre à la volonté de la majorité a, menm si li menm li te vote contre. Donk, mentnan ke kominote entènasyonal la pran pozisyon pou la primature, epi yo di coordonnateur a deside, puiske blan an pa vle, li pap transmèt desizyon sa a, Nan jounal ofisyèl Le Moniteur pou l pibliye. Donk ou vin yon sitiyasyon kote awogans kominote entènasyonal la pèmèt ke aktè ki lokal yo, yo pa respekte okenn règ, okenn nòm, e Ayiti vin yon sitiyasyon, yon peyi kote ou ka fè nenpòte kwa. Vwala!
Medam e mesye, nou tap tande Mèt Samuel Madistin ki li menm ankò yn fwa tap pote klarifikasyon sou revokasyon Didier Fils-Aimé ke l estime ke kòp ka pete a li menm li nan bon dwa. S on sitiyasyon ke nap swiv de prè pou jan ke nou di w talè a e genyen gwo dyalòg ki inisye jodi a nan Otèl Montana. Nap rete swiv pou n gade ki desizyon ki ap sòti ladan l, kisa kap di, kisa kap kwit, ki pozisyon ke Ayisyen yo ap genyen yo menm pou yo adopte apre le 7 fevriye 2026. Ou gen enterè pou w abòne avèk chanèl YouTube sila e rete konekte sou Allo Mulo Magazine depi w ap chèche verite, depi w ap chèche konprann, rezilta pa lòt, Allo Mulo Magazine se sou li pou w konekte. Mèsi tout moun!